Kouman nou ye, kouman nou ye, kouman nou ye? Haa, m espere ke nou tout anfòm. Fò m di nou demen si Dye ve la, bagay la pral feeling wi, paske gen lontan n pa tande ti chante sa a. Nou gen dwa pou nou manifeste si mo, nou gen dwa pou nou manifeste wo, se pa lajan, se pa kokayin m ap mande w, nou gen dwa pou nou manifeste. Leve de men n anlè, leve de men n anlè, leve, ah non! Fòm di w, jodi a la, teren an ap teste, e pandan teren an ap teste a, gen anpil moun ki kòmanse ap achte soulye, gen moun k ap achte tenis, gen moun k ap achte bòt, paske demen si Dye ve, vle pa vle, pèp la ap nan lari. Bonjou, bonswa tout moun, se avèk anpil plezi pou m avèk nou, pa bliye jodi a se 28, 28 mars 2022, E demen se yo pral fè konstitisyon 35 an, depi ke nou di nou antre nan lè demokratik, an men demen si Dye vle pèp ayisyen an pral mache. Se pwen sa a ke m pral debat pou nou, pou m pral di nou tout bagay k ap fèt nan moman sa a kote m ap pale avè nou an, dè enfòmasyon k ap vin jwenn mwen, kote gen zòn ki kòmanse ap chofe teren an, ap teste beton an. Dezyèm enfòmasyon m gen pou m pataje avè nou jodi a nan videyo sa, m pral moutre nou ke lapolis depèswade pou l bloke tout wout ki mennen nan twazyèm sikonskripsyon an, paske twazyèm sikonskripsyon an kòmanse tounen yon kansè, e demen vandredi a la pral fè di mwa depi gè a pete antre nèg ti bwa a nèg gran ravin melanje a nèg vilaj, enben yo kòmanse bay nèg yo bout. teren paske yo estime anpil nan nèg sa yo tankou nèg gran ravin yo se yo avèk nèg vilaj yo kap fè plis kidnapin nan vil la yo kòmanse ap moute barikad se sa nou pral chita pou nou wè nou pral gade tou alechèl entènasyonal kote refijye ikrèn yo rive etazini kòman Joe Biden akeyi yo e nap sonje nap sonje. Kòman anpil fwa nou menm nou te ale malgre nou menm se menm nou menm ki ap touye tèt nou men yo te trete nou mal yo te trete nou an paran pov yo te olye yo te akeyi nou byen se cheval yo te monte pou cheval la preske galope sou nou yo t ap lanse nou avèk fil se pwen sa yo ak divès lòt ke nou pral debat pou ou nan videyo sa sèl sa m mande w pou w fè pa bliye aktive klòch notifikasyon an. Si ou fèk tonbe sou chanèl la, non pam se Alphaly Junior Pierre, map tounen tou swit nan yon bat je. Vwa pèp la, nenpòt kote ou ye, ou ap toujou enfòme, aktyalite politik, deba, analiz, scoop, mete w alèz, pa fè tèt cho, nap pot nouvèl la ba w tankou pra cho. Mèsi paske w toujou rete fidèl ansanm avèk nou, pa bliye ou sou platfòm ou an ki pa lòt ke vwa pèp la, vwa pèp la ki se yon platfòm Kote nou pale tout koze, kote n pale koze ki gen awè a la repiblik. Demi se le 29 mas, anpil moun ap fè mobilizasyon, ap fè e, e, ap bay e reklam pou yo di demi se le pou pèp la pran lari, paske fenomèn ensekirite sa twòp pou nou. Pandan bon bout tan la a, depi lè Jovenel mouri an, Kòm si gen yon nèg oubyen gen yon gwoup moun ki gen yon manèt nan men yo kap monte volim ensekirite sa. E volim ensekirite a tèlman monte long, tèlman monte avèk yon vitès ki kwasan, wap poze tèt ou kestyon, eske tout bon vre pa gen moun anndan sistèm sa ki malerezman ap envesti anndan ensekirite a. E se sak fè wap wè gen yon ekip Moun ki nan pati politik ki chwazi di dat sa a ki se 29 mas la ki reprezante yon jou viktwa pou pèp ayisyen, yon jou kote nou te sòti anba sistèm diktaktoryal la e kounya la a nou ka di ke nou nan sistèm demokrat, moun yo deside pou yo mache. Yo pral mache kont ensekirite, yo pral mache kont lavi chè, yo pral mache kont e kidnapin. Padan ke gen yon ekip nèg anba anba kap fè dilatwa ki te nan lari a menm jan avèk nèg sa yo ki pral nan lari a. E jodi a la a ou remake ke nèg sa yo ki nan lari sa a Jodi a, yo pa nan lari ankò e yo vle kraze lari a. Nèg yo sòti pou yo fè dilatwa, pou yo simen laterè anndan popilasyon an. M ap fè n sonje ke depi maten, gen anpil katouch ki t ap tire Site Solèy. E katouch sa yo nou konprann, e gwoupman ki gen awè anndan Site Solèy, alafwa G9 e G-Pep, A. Nou konnen, Site Solèy se youn nan katye ki gen 2 gwoup ki pi pwisan yo, G9 a tout je pèp. G9 nou konn alye kiyès li ye e je pèp nou konn alye kiyès li ye. E kounye a la a, se sdp ki pratikman opouvwa a. Donk, nou kòmanse konprann kote n gad la. Pa bliye nan yon video m te di nou ke Samdi yo te kenbe yon machin, machin ministè planifikasyon, kote ke anndan, e se lè yo fin kenbe machin nan, se lè sa a y ap sòti nòt pou yo di ke nèg ki nan ministè planifikasyon yo machin sa te pèdi depi desanm. E gen pil rimè k ap fèt la. Kote ke nan baz 47 kounya la gen plizyè kawoutchou kap boule. Dèlma 47. E nou konnen deja sa ki reprezante dèlma 47. Demen si Dye ve eske pèp la tout bon vre pral pran lari? Eske tout bon vre pèp la pral pran lari pou di non a fenomèn ensekirite sa kap ravaje teren an? Eske kounya la a, pa gen de nèg ki, yo menm ki santi ke pouvwa yo te menase, ki pa pral kanpe kontre kare pèp sa a? Eske tou, pa gen de nèg ak fanm isit, ki malerezman pèdi pouvwa a, pa pral chache yon jan la a, pou yo degaje yo kou mèt Jan Jak, pou yo envesti anndan fenomèn manifestasyon sa a. Pèp ayisyen poko janm jwenn sa k rele yon lidè paske pou retire popilasyon nan sa l ye a la, li bezwen yon lidè konsekan, yon lidè ki p ap dakò trayi batay pèp la, menm jan Andre Michel fè l ak tout SDP yo. Jodi a la a. Si Jovenel te sou pouvwa, paske map sonje 29 mas ane pase, moun yo te lage yon slogan, Madam Lalin pa konn konte, al achte aritmetik. Nou sonje slogan sa a. Jodi a la, majorite moun ki tap plenyen nan kò Jovenel Moïse pou yo te, pou li te dakò pou li te ale a, Malgre yo touye l, jodi a la a, w ap wè se nèg sa yo k ap byen pase. Nèg yo tèlman ap byen pase, nèg yo menm ap envesti tout kote la a pou pèp la pa pran lari paske yo konnen otomatikman pèp sa a pran lari. A volim ensekirite sa a, a volim grangou sa a ki nan popilasyon la a pral gen gwo rèl. Eske kounye a ou menm etan popilasyon sivil la, eske w ap pran nan kraponay sa a? Eske w ap pran nan kraponay kote nèg yo pral vin moutre w, jodi a la se antant pou n genyen, jodi a la se tèt nou pou n mete ansanm pou n sòti peyi a nan sa l ye a, pandan ke Prezidan Jovenel Moïse te dakò pataje prèske 90 pousan nan pouvwa l la jis pou l te kapab mete. Peyi a sou yon lòt ray, men nèg yo te dakò se manje pou yo manje l. Jodi a la a, tout radyo ap pale, ap montre, chak lè n sòti men sa ki genyen. Paske nou konnen oligag yo kontwole medya a. Mwen menm, se pa pwoblèm sòti m gen ak pèp la la a. Se sòti pou fè kisa? Se la a mwen menm mwen vle omwen pèp la kòmanse konprann. Mwen menm mwen pou pèp la sòti paske sa n ap pase a la twò di. Kòman w ka konprann jodi a la a, yon sak farin li vann 1250 dola ayisyen, ou ap achte glòs lwil konbyen kòb e w ap achte doum diri prèske 22 dola? Kounya la a, kòman ou pral konprann yon jenn gason ki li menm swa ap etidye oubyen ki gen madanm ki gen pitit ki ap travay pou menm salè la pandan tout bagay ap monte? Eske kounya w ap dakò pou w chita lakay ou pou w pa al revandike sa a? E nou konnen nèg sa yo, se yo ki kontwole pnh la. Eske kounya demen si Dye ve, lapolis pa pral anboulatcha nan lari a pou al bay gaz, pou al kase tèt moun? Pandan ke polisye yo, majorite nan yo la, pa ka touche, pa ka jwenn sèvis kil fo. Wi, majorite nan polisye sa yo la pa ka jwenn sèvis kil fo. Yo gen yon ti kat asirans nan men yo, kat asirans nan pa vle di anyen. E, y ap touche kòb la sou yo. W ap wè ke chak lè chèk yo vini, yo fè dediksyon. Men pandan ke lè yo prezante kat OFATMA, li pa regle anyen pou yo. Èske jodi a la a, pa gon nesesite, apre 35 an, pou n di non, pou n kanpe, pou n di se pa pou sa n te batay? Èske jodi a la a, pa gen yon sinèji k dwe devlope anndan popilasyon an pou nou di non? Sèt fwa si nou pap pran sa nan men yo. Batay pou n respekte konstitisyon an fòk li fèt. Paske jodi a la a pa gen okenn baz legal, pa gen okenn baz legal la non ki dakò Ariel Henry la puiske Jovenel Moïse te gentan nome li kòm premye minis e Jovenel Moïse mouri e manda l fini. La a Ariel Henry te dwe kite. primati. Men jodi a la wap tande pa gen nèg ki pale sou sa. Paske Ariel Henry pap regle anyen la. E, pwiske l pap regle anyen la, li sipoze vide lè lye. Eske tout bon vre, nou pa pral desann nou nan la ri a la, pou n al fè batay, pou n di, ti moun yo dwe al lekòl, e yo dwe jwenn bon jan tretman. Chak jou ki jou, se vin pale de kidnapin. Chak jou ki jou, se vin pale de ensekirite. Chak jou ki jou, se pale de sa k ap trakase peyi a. Men jiskilè peyi sa ap resi jwenn yon souf? Jiskilè peyi sa l ap resi jwenn yon souf? Demen si Dye ve, fòk tout fòs viv nasyon an dakò. Non sèlman pou yo pran lari a, men pou y al di, Yn fwa pou tout, fòk nou respekte konstitisyon sa a. Fòk palman respekte konstitisyon sa a. Fòk jistis la respekte konstitisyon sa a. Fòk laprezidans respekte konstitisyon sa a. Fòk laprimati respekte konstitisyon sa a. Paske konstitisyon nou an, ki se konstitisyon 87 la, Li bay dwa ak devwa pou chak grenn moun ki anndan peyi a kòman pou yo reyaji. Men malerezman, nou pyetine l, nou kraze l lè n vle. Konbyen moun ki pa ka manje? Pandan ke. Konstitisyon bay dwa, li di ke chak Ayisyen, yo gen dwa pou yo manje, yo gen dwa pou yo jwenn yon travay ki nòb. Kòman ou ka konprann Konstitisyon mande pou chak Ayisyen gen dwa, yo gen dwa pou yo jwenn yon travay a gou yo? Epi, chak lè moun nan gen konpetans, l al depoze yon CV, si l pa gen yon kolòn, oubyen si l pa gen marenn oubyen parenn, yo p ap rele l. 1, Si yo ta rele l, y ap fè l dè zòf, e òf sa yo, yo endesi. Eske demen si Dye ve, se pa yon moman ideyal pou lajenès ayisyèn pran desten nan men pou al di jodi a la fòk konstitisyon sa a li respekte, fòk gen de zòm ki la pou fè aplike lakonstitisyon ayisyèn? Madam Hyppolite Maniga ou menm ki se youn nan konstitiyonalis yo, eske jodi a la ou pa ka moute o kreno pou fè nou konprann reyalite ki gen anndan konstitisyon sa? Eske nèg politik yo pa ka respekte konstitisyon sa a la lettre? Yo di la loi est dure mais c'est la loi. Sa di pa gen moun ki pi gran pase la loi e mond lan fòme sou baz de lwa. E sa k fè gen la loi de la vie, la loi de la mort, la loi de la pesanteur, la loi du karma, tout fòs ki reji mond lan Koman fè Haiti nou menm se sèl lwa de koripsyon n fè? Wap wè jodi a la ou pap pè la pou pa jwenn gen nèg anba anba la kap bay kòb pou moun sòti. Men pandan ke epa konsyans moun nan gen se jis paske chak manifestasyon kap fèt son pwogram ni ye. Sa fò n kòmanse trete l. E se bagay al pran kòb nan men moun pou manifeste a ki lakoz ke jodi a la a anpil nèg antre nan peyi sa a san ke yo pa gen okenn lejitimite pou yo antre epi yo vin asasine yon prezidan lakay li. Fòk nou kòmanse trete pwoblèm sa yo a la baz. Si nou di ke n ap respekte konstitisyon an, fòk jodi a la a, fòk nou jwenn yon souf avèk koze Matisan an. Koze Matisan ki prèske gen dimwa la a, k ap frape moun rèd rèd, ki voye plizyè moun ale nan peyi san chapo. Jodi a la a, m dakò ke nou kòmanse met dè separatè pou nou fèmen perimèt moun k ap fè kidnapin yo, paske se sa nou di, se gwoup sa a ki lage kò l plis nan kidnapin. Bravo, men ki lòt strateji n pral itilize pou pil popilasyon sa k te gen anndan Matisan, sòti depi Matisan 1 pou rive Matisan 105, pou yo tounen lakay yo e pou yo jwenn reparasyon ak dedomajman? Èske demen sere se pa yon moman ideyal pou moun Matisan ta pran lari a tou pou yo vin mande pou yo respekte dwa yo etan pitit tè Dayiti. Eske jodi a la a, se pa le moman opòten pou moun Bèlè ki preske gen 2 zan, depi ke y ap, e, e, nèg Maya, anpil nèg ki anndan katye Bèlè, nèg Lasalin ap sòti pou yo mete yo deyò? Eske jodi a la a se pa moman opòtun pou moun sa yo ta pran lari a pou yo mande mouche leta eske Bèlè pa yon zòn? Jodi a la a, m vini pou m konsyantize mach ki pral fèt demen an. Se pa yon mach woy woy m ta vle k rive, men se yon mach de konsyans nasyonal pou n di, pou n met leta fas a responsablite l. Piske se yo, jiska prezan ki akapare pouvwa, pou n mete yo fas a responsablite yo, kote ke yon jou, si yo pa ka dakò pou yo ba n sa n bezwen an, ke yo vide lè lye. Jodi a la, ou ka twouve ke m on ti jan. Krake, men, fòk, moun Lasalin, mande jistis pou masak ki te fèt la. De mizè yo se moman opòtun pou yo fè sa. Moun Tokyo, moun Site Solèy yo, se moman opòtun, paske, banm di nou, Desalin pa t mouri pou yon gwoup moun sèlman. Deza li te travay a tout zansèt li yo pou nou te kapab jwenn peyi sa se tout ayisyen ki se prop ayiti se propriyete chak grenn ayisyen men ou gen enpresyon pandan yon bout tan la ayiti rete estrikteman byen prive yon gwoup moun yon gwoup moun ap fè bèchon jwaye pandan yon lòt gwoup moun yo menm yo pa ka viv. Medam mesye telespektatè, demen se va fè 35 an depi ke nou antre nan lè demokratik. 35 an ke nap fè bèvi, 35 an ke nap foule konstitisyon sa anba pye. Piske la bib di ke chak moun ki vyole yon lwa lap peye konsekans lan trè chè. An men, se konsekans vyole lwa sa a yo ki pèmèt ke jodi a la a, w ap wè ke se gangsterize peyi a gangsterize. Ou konnen si lajistis te fò, nèg ak fanm ki bay zam nan katye popilè yo pou gen batay ki fèt, pou gen masak ki fèt anndan katye popilè yo, lajistis t ap rele yo. paske yo t ap konnen gen lwa ki dispoze pou manyen vagabon sa yo. Anpil fwa nou di se mesye sa yo ki de vagabon, ki de va ni pye, men anpil fwa nou bliye lè gran vagabon a kòl, lè gran vagabon a vès, e nou lage peyi a nan tout kawo ke l tonbe a. Tande! Mwen menm jodi a la a, mwen pa, mwen pa vin la pou m vin eksplike nou ke men sa pou n al fè nan manifestasyon, men sa pou n pa al fè. Non. Men m ap mande nou pou se konsyans nou ki mete n deyò. Se konsyans nou k pou mete n deyò. Si n reyalize ke jan n ap viv la la pa bon. pran lari a. E n ap mande pou lapolis pran responsablite l nan mach sa a. Paske m konnen nèg sa yo, yo, yo gen, yo gen akwentans tout kote. Yo pral degaje yo kou mèt Janjak pou yo envesti anndan manifestasyon sa a. E pou yo simen laterè. Map mande pou la polis trè profesyonèl. Dayè wap fè yon travay la ki efikas pandan yon bon bout tan la. Mande w pou kenbe sou nan menm linye a. Pa kite nèg vin ba w mil goud pou al tire sou frè w ak sè parèy ou. Men degaje w kou mèt Janjak. Fè yon lòt bagay. Anndan mach demen si Dye vle a. Di mwa nou pral gen la depi matisan enpratikab, bloke. Lapolis gèlè vle sòti nan silans li, lapolis santi ke sè twòp atò, fòk yo leve kanpe. Lapolis sòti nan silans li e li deside depi vandredi a la pou kòmanse bloke anpil wout ki travèse pou mennen Gran Ravin, anpil wout ki travèse pou mennen nan Vilaj de Dye. Eske sou bòn inisyativ? Jiskaprezan m poko twò konnen. Paske m sonje sou epòk Lucmane Delille te gen yon inisyativ konsa k te pran. E kounya la mwen menm sa m ap chache. Eske bloke nèg sa yo se sèl sa ki solisyon an? Eske pa gen yon fason nou te ka fè ansòt ke swa nou dyaloge menm jan gen CNDDR ki te kòmanse fè dyalòg la oubyen poun mete kanson nan tay nou poun atake nèg sa yo tout bon pnh la atake nèg sa yo tout bon e mete yn bòn fwa pou tout yon fen nan dosye gè sa yo eske n pa ka fè sa paske fòm di nou jodi a la pèp la pa ka sipòte ankò gen de moun la ki kòmanse apovri ki ret kafou kòmanse apovri paske ti kòb lap touche al dwe plis sou li akoz ke se alè poul pase. E nou konnen konbyen biznis k ap fèt nan pase anba a. Konbyen kòb ki gentan antre nan pase anba a. Konbyen moun ki gentan òdè avyon vin la nan èpòt Guy Malary a pou vin fè kòb sou do pèp sa a. Eske kounye a Leta nou pa wè se moman opòten pou n omwen parèt yon lòt jan nan je popilasyon an. Soujè souvèvwa m toujou di nou popilasyon pa bezwen twòp bagay pou l satisfè. Men sa popilasyon an sèlman bezwen, popilasyon an bezwen yon moun ki pou ede l sòti nan sa l ye a. Jis ba l yon ti kout pous. Depi ou bay popilasyon yon ti kout pouch, lap degaje l. M sonje map gade yon video pandan wikenn nan, yon dam kap kriye, li di leta l pa bezwen konn kiyès ki premye minis, li pa bezwen konn kiyès ki prezidan, sèl sa l mande mouche leta, ba l sekirite pou l ka desann li menm al anba lavil la, pou l al travay, pou l okipe pitit li. Se yon bagay ki di lè w tande yon sitwayèn oubyen yon sitwayen ap mande sa. Se yon bagay ki di. Jiska prezan ou wè leta fèmen zòrèy li. Mwen swete ke strateji sa ke n anplwaye a, gen lòt strateji k pral vini pou sòti popilasyon sivil la ki yo menm ap pran imilyasyon kay moun, ki yo menm malerezman pèdi tout afè yo nan kay pou yo ka retounen lakay yo. kay ki kraze yo pou leta degaje l an swa fè de koperasyon pou yo rebay kay sa yo. Paske matisan te reprezante yon pakèt bagay nan ekonomi ayisyèn nan. Dayè sèl matisan te gen prèske 2 mache ladann. Te gen mache 23, te gen mache lajwa. Donk sa vle di, te gen anpil bagay. E te gen konplèks Riviera Market la. Te gen garaj anndan Matisan. Te gen lekòl. Te gen legliz. Te gen bank bòlèt. Te gen bank. Tout sa yo, se te bagay ki te ede Matisan grandi. Nou sonje nan 23 a, te gen kay KK. Te gen lòt dam ki te anfas li a. Kay man, m pa souye non dam sa egzatteman. Sa ki anfas Mikema. Te gen plizyè bagay sa yo. Te gen klinik. Te gen famasi. Tout sa yo te ede leta antre kòb. Men jodi a leta, m ta renmen w pran desten w an men. Fas a sitiyasyon sa. E m pap janm sispann mande mesye ki ap fè gè anndan Matisan yo. Souple de gras pou popilasyon an. De gras pou popilasyon an. Tanpri. Popilasyon an pa kapab ankò. Gen moun la se paske yo pa ka, yo pa ka kriye. E gen moun ki preske fou nan sitiyasyon ke y ap viv la la. M mande nou de gras pou popilasyon an. Joe Biden akeyi anpil moun ki sot nan peyi Ikrèn. Nou konnen Ikrèn pandan yon bon bout tan la, la Risi ap frape l rèd rèd rèd. Donk. Joe Biden akeyi refijye sa yo. Men, sa map gade anndan istwa sa, se nòmal pou Lèzetazini Damerik akeyi Ikrenyen sa yo. Paske se li ki te al fòse prezidan Ikrèn nan antre nan otan ki yo menm yo te sòti yon dekrè pou te di ke peyi de lès yo, yo pap avanse nan otan. Otan pap avanse yon pwent bò lakay yo. E nou konnen Ikrèn avèk Larisi se peyi vwazen. Se 2 peyi vwazen. E peyi sa yo, yo menm, yo te kòmanse antann yo trè byen. Men malerezman, ti poud divizyon ke Lèzetazini simen lakay nou an, ki fè jodi a la, w ap wè ti tèt grenn pa vle wè ti tèt grenn paske depi yon mouche blan kanpe bò kote yo, yo santi yo se sèl mèt. yo al fè l nan peyi Ikrèn. E depi lè sa a, w ap wè ke Larisi ap frape Ikrèn. Larisi ap frape Ikrèn e pa paske li vle, men se paske se enterè l ki leze. E depi enterè moun nan leze, li p ap dakò. fè anyen pou ke jere pwòp enterè l. Malgre nou menm nou gen yon ekip nèg ki di ke yo se zanmi Ayiti, men menm map poze tèt mwen kesyon kiyès ki zanmi nou vre? Men wap wè ke Joe Biden akeyi moun yo avèk yon chalè. Pandan m nan sal de nouvèl la m ap poze yon kesyon epi mesye dam yo t ap kouri dèyè m pou yo di m ke Alpha li e pa konsa pou wè l paske se pa nou, se pa lòt peyi k ap bonbade nou se menm nou menm ki ap touye tèt nou. Men m ap gade pou m wè ke m ap sonje lòske yon ekip moun ki kite peyi Dayiti paske peyi Dayiti vin envivab yo rive Chili epi yo te deside pou yo pran wout la apye pou yo pase tout kote sa yo. pou yo pase Darien, epi pou yo rive anba pon Texas. Lè yo rive anba pon Texas, n ap sonje tretman moun Texas, militè Texas oubyen polisye Texas t ap bay Ayisyen yo, kote yo t ap lanse yo tankou kabrit, kote ke yo t ap kouri dèyè yo, yo t ap fè menm pwosesis yo te fè lòske yo t ap vann anpil zansèt nou yo bay fransè yo, wap wè tretman ke Joe Biden bay Ikrenyen yo, paske te gen moun ki te vini anba pon an avèk timoun, genyen ki te vini yo pa te sove anyen, wap wè tretman yo te bay yo a, li te pi bon, li te, li te, li, tretman yo bay Ikrenyen yo pi bon ke tretman sa a. E! Mesye di m pa wè l konsa. Men m ap sonje tou. Lòske yo t ap atake la Libi, pa t gen okenn peyi ki te dakò akeyi moun ki te sot nan peyi Libi yo. Lè yo te atake Afganistan, pa t gen okenn lòt peyi nan kontinan an ki te dakò aksepte yo. Men, otomatikman ke se Lèzetazini Damerik ki fè yon bagay, w ap wè tout lòt sousou yo dakò pou yo pran moun yo. Mwen menm mwen pa ta pou lagè, sensè. M pa pou lagè, paske m konnen ke gè la gen anpil konsekans. Men m pa pou moun tou ap pyetine dwa lòt. Paske a chak fwa ke w pyetine dwa yon lòt, Ou leze dwal se anpil katastrof ou fè nan lavil. Menm yon moun ou avèl otomatikman kel leze dwaw fòk ou degaje w kou mèt Janjak swa pou lage pye w ou byen pou fè yon lòt refleksyon paske dwaw ak devwaw se lik dinyite w se lik onèw. E, jodi a la a, m ta renmen zye pèp la ouvè pou l wè kiyès ki zanmi n vre. Kiyès ki dakò pou l senkwonize avè l. Pandan ou tande Joe Biden ap fè tout sa l ap fè yo la a, Joe Biden fè bidjè l pou Ayiti, pandan ke la a li pa ka vin ede n avèk fenomèn ensekirite sa a. Map tande yon pwofesè ki ap fè ki fè kou pou nou kriminolog. Misye ap eksplike ke gen yon koperasyon ki te ka fèt, yon koperasyon ki te ka fèt antre lòt sòlda ki nan lòt peyi pou yo vin ede n. Men, pwoblèm ki genyen se a fòs ke gen de nan nou la ki yo menm. pa wè sa de bon Dieu paske nou konnen se lèzetazini ki pou bay lòd men kote nou prale avèk yon strikti konsa hein esplikem jodia la yo akeyi mesye dam yo byen jodia la yo akeyi mesye dam yo byen men nou menm la yo sot voye 20 mil Anviwon 20 mil ba nou la. Paske se nou menm ankò ki ba yo posiblite pou fè tout sa yo vle a. Donk bravo, men sèlman listwa pran nòt, listwa kòmanse konprann anpil bagay e nou espere nan yon jou pa twò lwen n ap wè kiyès ki vrè zanmi nou. Se te avèk anpil plezi pou m te avèk nou wi. Donk, jodi a la, sonje m di nou demen si Dye ve, ap gen sa k rele manifestasyon pou 35 an konstitisyon ayisyèn nan. Mwen espere ke 35 an sa nou pa pran pou jwèt paske a 35 an ou kòmanse reflechi yon lòt jan. Donk. Ou pa prann pou jwèt. Ou kòmanse konprann bagay yo jiskaske ou menm ou va sòti tèt ou anndan sa l ye a. Se te zanmi n Alphaly Junior Pierre ki te avèk nou. Mèsi paske ou pral kòmante. Mèsi paske w ap kite yon like pou nou. Mèsi paske w ap pataje videyo sa pou l ka rive pi lwen. M renmen nou anpil. M ba nou randevou pou yon lòt emisyon. Babay tout moun. Vwa pèp la, se vwa pa w, vwa pa m, vwa pa nou tout. Ak vwa pèp, enfòmasyon w pa ka bout. Pataje, like, abone.